E jiska mentnan mwen kontinye ap fè kòb avèk aplikasyon an. Epi gen anpil zanmi ki te gen dout ki tap mande kòman kew kapab retire kòb sa sou aplikasyon an. E jounen jodi a map fè nou souri. Tout moun ki fè kòb sou aplikasyon an deja, bòn nouvèl pou nou, mwen vin montre nou kòman ke nou kapab retire kòb sa sou aplikasyon an. Se Kaway la. Ok. Gen plizyè fason ou kapab retire kòb sa sou aplikasyon an. Men avan tou, m gentan pale anpil la a wi, ou merite yon grenn like ok. Kite yon like nan videyo sa a si w poko abòne ak kanal la. Abòne ak kanal la e pataje l avèk yon zanmi w. Gen plizyè fason nou kapab retire kòb sou Kawai ok. Kòm nou fè deja gen plizyè fason nou kapab retire l. Men si tout fwa ou menm Ou poko fè kòb sou aplikasyon an ou pa konnen anyen ditou de kisa nap pale a ok m te fè yon premye video wap wè link lan nan description video sa al gadel ok li sou kanal la al gadel wap wè kòman ou kab fè kòb avèk aplikasyon an ok e m te montre kòman konbyen kòb mwen fè osi tou sa al gade video sa an aprè wap vin gade kòman ou kab ka retire kòb la e map kite link lan nan premye kòmantè a pou nou tou kab telechaje aplikasyon an gen plizyè fason nou kab retire kòb la sou aplikasyon an ok. Premye fason an, ou gen dwa pou rechaje telefòn ou an avèk kòb sa. M te ka pran yon egzanp. Ok, nan de twa jou ou fè yon 50 reais. Bon ok, ou gen plan 45 reais etènèt, ok, pou sou telefòn ou, gen moun ki fè plan sa yo. Ou gen dwa di, wa bon 45 reais, 50 reais sa map met 45 reais sou telefòn mwen, map rechaje telefòn mwen avèk li. Ou gen dwa tou fè sa. San rabalabrate m tou montre nou kòman ke nou kapab rechaje telefòn avèk sa, se premye fason an, ok. Nou pral wè, nou pral wè lap parèt nan nan ekran la tou ok tele ekran telefòn nan lap parèt la tou e premye fason an m prale nan sa ou yo ok nap wè m gen 97 reais e m gen 2815 e carry goals mwen prale nan 97 la map klike sou li ok kounya nap wè anba ok kote ki make 70 pousan ok gen recarga de celular com desconto map klike nan resgatar map klike sou li

Kameraman mwen ok. Jeff kap fè boul travay sa. M pral rechaje telefòn misye avèl. Ok. M prale nap wè pou nap wè kote pata la gen vivo, gen claro, gen oi, gen che. Sa pral depande de telefòn ou genyen an. Ou menm wap kapab ba klike sou sal ya sou operadò ya si te claro ou byen oi ou byen che. Mwen prale nan claro ok. Paske pa misye a e claro li ye. Pakem te gentan seleksyone 20 reais. Nap prale anba nap wè kote ki make resgatar. Nou pale nan resgata. Resgata. Yo fèm konnen ok mwen poko mete nimewo a ok fò pa bliye mete nimewo a m tap bliye mete nimewo a nap wè anlè a kote ki gen plis 55 an map tou mete nimewo a kounya map tou pran nimewo a nan men JF pou ke mwen mete minit pou misye map fol misye a minit la. Esa t pa mankem monchè.
Voye nimewo a Mwen vin avèw.

Dezyèm fason an se se atravè de pix oubyen konta bankary ok nou pral li rapid rapid pou video a pa twò long se toujou menm bagay la ankò map klike nan sa kay olye m klike nan pati kote m tap rechaje telefòn nan em tounen ankò mwen prale nan sa kay nap wè anba 97 reais la li make sa kay mwen prale nan sa kay ok

M paka ale nan transferencia bancaria kounye a pou l make yon bal yon ti plis ok. Lè ki te jou sa a n ap bezwen yon kont bankè e kab yon konta pou bank sa e konta korinti mwen pa bay aksè pou moun konn avèk konta korinti men l ap sipoze yon konta pou bank sa yon kont nan moun nan genyen pou l depoze ti kòb li ok mete ti kòb li chak mwa se yon konta pou bank sa. Ok nan premye man yo mande pou mete non moun kap resevwa kòb la ok pou la si map mete Sheila Antoine ok se mwen menm se kòb pam ok e mwen ki fè kòb la mwen kredi m fèl map mete non yo mete pou mete non ok non epi sobri non mi ki se Antoine ok Antoine yo mande pou mete CPF mwen la m paka ranpli tout bagay yo la map sèlman montre nou kòman nap fè sa. Bon founi pat ka bal tout donem yo li mande m met email mwen ki se chilantoine ok chilantoine services a commercial gmail point com li mande pou mete kòd la código do banco si se yon kont a caixa ou genyen ok wap gen wap ka mete kòd la ki se 104 m tou ba nou kòd la si te yon lòt bank li wap al sou google wap mete código do tal banco ou byen de tel bank kòd la yap baw kòd la ok. Kounya la yap mande pou mete kò ti kont ajan egzat. Si te yon kont pa Caixa ou genyen, wap pran 4 premyè nimewo yo. Se sa ki código da agência. Epi wap vin la wap prale nan Número da conta bancária. Wap pran dènye nimewo yo, soti nan 0 0 bagay sa yo pou mete nimewo kont lan. Ok soti nan 0 13 la map di. 0 13 la pou mwen ki gen kont pa Caixa. Soti nan 0 13 la rive nan dènye chif la. Ok. Se konsa, li pa difisil, sa vle di ke mwen pa ka mete done pa m yo la, ok, m pa ka mete yo, sa vle di si m mete tout bagay kont mwen la, n ap kapab wè tout done m yo, m pa oblije mete yo, ok. M espere ke nou konprann sa, men m montre nou kòman ke nou kapab fè sa. Premye fason m montre nou ki se avèk Recarga, nou kapab rechaje telefòn nou, dezyèm fason an ki se Pix oubyen transferencia bancaria, ok, nou kapab transfere kòb sa a pa yon kont bankè. Si ou menm ou ta gen yon dout ou ta bezwen èd, Kite yon kòmantè oubyen ekri m sou Messenger. Ok, ekri m sou Messenger, m ap kapab ede nou. Pou ou menm jiska mètnan k ap gade videyo sa ki poko konnen, ou pa wè si w anwo, si w anba, ou pa konnen èske kòman sa fonksyone, a jis yon aplikasyon ou ka fè kòb avèk li. Kite link la nan premye nan premye kòmantè la. Ok, ou ap telechaje aplikasyon sa epi w ap ka fè kòb avèk li, envite zanmi w al gade premye videyo m te fè avan an. Dakò ap fè sa ok. Ok fòm pa bliye pale nou de JF ok JF se yon jèn kap fè gwo travay si nan remake la pa dèm nan la se lòt ti imaj kap pase la sa yo se gras avèk misye ok se misye ki gen tèlman chaje avèk talan ok map envite nou pase wè misye sou kanal li a ki se JF prod TV ou menm si wap viv Brezil ou ta renmen si w te videyo videyo klip ou ta renmen tankou si w gen kanal youtube bagay sa yo. Ou ka toujou tcheke JF nan nimewo sa k ap pase a. Ekri misye nan nenpòt vil ou ye a, si te si ke w abite nan São Paulo a, l ap pi fasil. Si ke w abite nan lòt estado, l ap enpe konplike. Men si se nan São Paulo a, n ap kapab al jere w. Si w ta renmen choute videyo, videyo klip, videyo mizik tou sa, e videyo maryaj, anivèsè tou sa, n ap kapab al jere w ok. Sèlman ekri misye nan nimewo k ap pase a, epi n ap kapab fè sa. Foto, choute, tout sa w bezwen depi se foto, videyo, misye ap jere w sa trè byen. Ok se la m mete fen avèk video sa Pa bliye si ke w poko gen aplikasyon an klike sou link anba al telechaje aplikasyon an gade video m te fè avan telechaje aplikasyon an anpil brezilyen ap fè kòb avèk li m sezi wè gen moun kap fè 12 mil 15 mil reais ok men moun sa yo se moun ki gen gwo kanal youtube yo fè anpil kòb avèk li e se pa fake al fè kòb avèk aplikasyon an e mwen menm map kontinye fè ti kòb mwen tou ok mwen menm te nou al fè kòb tou montre nou kòman ka fè kòb.